Gentan gen anpil anpil ebyen e moun ki deja nan espas la pou ki ap tann ebyen e arive ebyen PM nan. Mwen pa kwè de nou an. Ebyen vwala e zanmi entènot jan nap remake l ansanm avèk nou la nou prezan e nan kanal la alò nap remake espas la li menm li vrèman antoure ansanm avèk de ayisyen. Eben ki vin vizite espas la. Alò, puiske nou konnen gen enfòmasyon ki te fè kwè ke PM nan li menm, Garry Conille, eben li tap prezan nan kanal la, gen anpil moun eben ki te gentan nan espas la pou ke yo te kapab eben rankontre PM nan. Men se byen domaj e bon e PM nan li menm li pa prezan nan espas la. Byen nou menm e nou prezan nan espas la pou n kapab e byen e fè nou viv e byen kòman sa li menm li ye kòman ke e te gentan gen anpil anpil e byen e. Moun ki deja nan espas la pou ki ap tann ebyen arive ebyen PM nan li menm ebyen kite fè kwè ke li kapab prezan ebyen nan espas la alò nou pa konnen pou yon rezon pou yon lòt ebyen ki koz ki fè ke li menm li pa la ebyen nou menm nou la nan espas la pou nou kapab kontinye moutre nou de bèl imaj ebyen nan kanal dirigasyon ki fèt nan rivyè masak la e pwiske nou angaje pou nou kapab. toujou moutre alò e presizeman dyaspora yo nou konnen ki te sipòte e zafè kanal an gran nonm ebyen jis jounen jodi a ki fè ke nou arive reyalize ebyen e priz kanal dirigasyon ki fèt nan rivyè masak la ebyen se konsa. E sa li menm li ye nap pèmèt aske fè nou viv ebyen atravè de imaj medam mesye vwala nap kontinye e fè nou viv ebyen kòman sa li menm li ye nan espas la e espas la li menm li vrèman ebyen antoure ansanm avèk de ayisyen ebyen ki vin nan vizite ebyen kanal la e gen sa tou ki vin ebyen nan espas la yon fason pou yo te kapab. rankontre ebyen sa ki gen pou wè ansanm avèk deklarasyon ebyen ki te fèt nan jounal la premye okazyon maten ki ta fè kwè ke ebyen PM Garry Conille li menm li ap prezan ebyen nan kanal dirigasyon ki fèt nan rivyè masak la.

Pou nou prezan, nou te prezan nan espas la, pou nou te kapab kontinye, ebyen, fè nou viv, ebyen, kanal nou an, e kòman, e sa li menm li ye, e piske nou konnen, e gen anpil moun ki ta byen renmen vin vizite kanal dirigasyon ki fè Prèvyen Masak la, ebyen, e pa rapò de aktivite travay yo, pa bay yo tan pou yo kapab vini. Ebyen, nou menm, nou te gen tan bay tèt nou angajman sa a pou nou kapab toujou. Ebyen pote yon ti bout video pou zanmi entènot nou yo alò ebyen nou oblije pote ti video sa pou nou pou nou kapab fè nou viv ebyen kòman sa li menm li ye medam mesye pa bliye abòne like kòmante pataje ebyen pwiske nou menm e nap fè yon travay kote ke nou kapab moutrew ebyen kòman sa li menm li ye zanmi entènot nou yo. Wala, e nap kontinye fè nou viv e byen e kòman e sa li menm nou. Byen, e pandan e jounen an nou te apri ke e enfòmasyon ki tap fè kwè ke e byen premye minis e Garry Conille li menm e byen li tap e vin vizite, li tap prezan nan kanal dirigasyon ki nan rivyè Masak la. Alò, men nou pa konnen pou yon rezon pou yon lòt, ebyen li ta sanble ke li pap ka prezan ankò. Ebyen jiska prezan, ebyen nou menm nou la, nou nan espas la pou ke nou kapab ebyen tann sa ki genyen pou wè yon fason pou nou kapab moutre avèk zanmi entènot nou yo ebyen kòman sa li menm li ye atravè de priz kanal ki fèt nan rivyè masak la. Alò se konsa. E sa li menm li ye medam mesye nan moman ke nap pale la. E vwala zanmi entènet frè m sè e ap tande e byen deklarasyon e byen e de jou an jou de fi de fi figi e de vizaj anblematik e byen ki toujou a prezan o nivo de priz kanal dirasyon ki nan rivyè Masak la pou ke yo kapab ebyen toujou valorize ebyen nou kapab di ebyen fyète sila ki se kanal dirasyon ki fèt nan rivyè Masak alò nan ide sa alò nou menm nou te jije nesesè pou nou te kapab mete kamera nou wala. Sera bon kouraj pa lage paske se yon megyè travay paske travay sa nap fè la e Bondye pran plezi ladann paske se yon bagay yon lit. Menm jan e nou te kapab di Kristòf Kolon t ap batay pou nou te gen endepandans lan, nou menm tou antanke moun ki ap viv nan lokalite an nou, nou ap batay pou nou wè si nou ta va jwenn yon devlòpman. M wè se bèl bagay. Bèl bagay. M ankouraje sa. Ou vle pale de Desalin ki t ap goumen pou endepandans? Kristòf Kolon. Tout nèg yo ki t ap goumen, ou konprann? Nèg yo.
Mèsi. Mwen dakò.
Mwen menm tou m felisite nou dèske nou konprann nou. Se gade yon ti gade nou te fin fè. Epi nou pap tèlman ka rete nou prale. Mèsi. Dakò, dakò.
Vwala. E n ap kontinye fè nou viv ebyen e kòman e sa li menm li. Byen e pandan jounen an nou te apri ke enfòmasyon ki t ap fè kwè ke. Ebyen premye minis Garry Conille li menm ebyen li tap vin vizite li tap prezan nan kanal dirigasyon ki nan rivyè masak la alò men nou pa konnen pou yon rezon pou yon lòt ebyen li ta sanble ke li pap ka prezan ankò ebyen jiska prezan ebyen nou menm nou la nou nan espas la pou ke nou kapab ebyen tann sa ki genyen pou wè yon fason pou nou kapab E moutre avèk zanmi entènot nou yo ebyen kòman sa li menm li ye atravè de priz kanal ki fèt nan rivyè masak la. Alò se konsa sa li menm li ye medam mesye nan moman ke nap pale la.